Bonsoir mes amours se Dalida mwen retounen avèk yon nouvo video pou nou video jodia se konsènan 3 tip zanmitay ki genyen avan mwen profonde avèk sijè a map di mèsi a ou menm ki deja abòne a chanèl la mèsi a ou menm ki pral abòne e byenvini a ou menm ki fèk abòne Jan mwen di nou an timoun, n ap pale de 3 tip zanmitay ki genyen. Premyèman, mwen chwazi soti nan sa ki pi ba a, se fo zanmi. Nou pa al pote non fo zanmi paske kanmenm gen yon vrè sanblans ladan l. Paske gen moun ki pretann ke yo la ansanm avè w, yo se zanmi w tout bon, yo pretann ke y ap ede w nan tout sa w ap fè, pa kontre, dèyè do w, y ap rache zèb anba pye w. Yo pa kouvri anyen pou ou, yo jis ap pale w mal dèyè do w. Moun sa yo, mwen rele yo fo zanmi. E fo zanmi an tou, se pa sèlman nan sitiyasyon sa. Lè ou nan yon pwoblèm. Ou gade on moun ou ki rele zanmi w, li pa kapab epole w, moun sa nou klase l toujou nan sans fo zanmi. Gen moun ki pa kapab epole w, se akoz de mwayen finansye tou sa, men gen moun ou konnen se volonte a yo pa genyen ditou. Nou klase yo toujou nan ran fo zanmi. Answit, dezyèm kategori Zanmitay nou genyen, se zanmi sezonye oubyen ami a mi tan. Ok. Moun sa yo se zanmi par enterè. Se moun ki vini sèlman pou yo pwize yon bagay nan ou, yo la pou sa ou ka itil yo, Yo jis bezwen w si yo gen yon bagay pou yo regle e w konnen e yo konnen se ou menm ki ka fè sa pou yo. Sèlman sa. Se pa moun ki pap tande w, k ap di l konsa, ba l rele w pou l konnen kòman w ye, ba li ekri w yon mesaj pou l konn sa k pase ki fè l pa tande w. Non, moun sa gen pou l ekri w sèlman lè li bezwen yon sèvis oubyen li bezwen èd ou Pou yon bagay kèlkonk. Moun sa yo se zanmi sezonye, ami amitan, ami par enterè. Se dezyèm tip zanmi ki genyen. Twazyèm tip zanmi ki genyen, se lè vrè zanmi. Yon vrè zanmi timoun, m konnen gen moun ki konn di ke yo pa egziste, Vrè zanmi pa reyèl. Wi yo reyèl. Gen bon moun. Gen bon zanmi. Jis, sa ka rive ke ou pa tonbe sou youn. Ok. Men genyen l. Li egziste tout bon. Moun sa. Li toujou prè pou l ede ou. Li toujou prè pou l pa kite ou tonbe nan twou. Se pa moun k ap tann ou fin tonbe nan twou k ap di w konsa, M te wè sa pou li. Mh, m te atann a sa. Non, men se moun k ap di w, Eh eh la gon trou pa al la pa fè tèl ou tèl choz e moun sa tou make sure dèyè do w menm lap toujou defann ou menm ke devan w lap rale zòrèy w lap di ou pat sipoze reyaji de tèl ou tèl manyè nan yon sitiyasyon men devan w men dèyè do w Lap lap toujou defann ou, li la poul di non non non entèl pap fè tèl ou tèl choz. Se pa manti pou di se manti lap bay non, non, men li la l konnen li la poul pwoteje w paske se yon bon zanmi li ye pou ou. M konnen nou chak ki la gen tou lè 3 tip de zanmi sa nan kontak nou, ok, se. Bon, gen moun, gen moun ki pa gen vrè a, ki pa gen vrè zanmi an, ok? Men genyen yo, yo egziste tout bon, sa ka rive ke w pa gen vrè zanmi an sèt, men yo egziste tout bon, men kan menm, nou rekonèt 3 tip damitye sa yo. E, toujou fè efò pou gade bon zanmi an. Yon moun ki bon avè w, fòk ou toujou bat pou bon avè l tou. Moun ki swe pou ou, se pou li pou chanje chemiz. Tankou pou zanmi e e sezonye yo, zanmi pa enterè yo. Yo konn gen tandans, lè yo resi ekou lè yo bezwen bagay la, y ap mande w kòman ou ye, kòman tèl bagay ye. Mwen menm, mwen pa reponn avèk jan de kesyon sa yo. Si sèvis yo mandem nan m ka rann yo m annik rann yo m fini men m pa reponn avèk lòt kesyon ke yo. Mèsi a ou menm ki te pran san w ki te pran tan w pou te gade video sa a, m espere ke l te itil ou, a la pwochèn pou de meyè video.